Bon byen vini nan yon lòt leson ankò nan dènye leson an nou te bati banè a ankò yon fwa yon nan bagay ke mwen ta renmen sezi okazyon sa si ke ou menm ou paske pati sa nou pral fè nenpòt 5 seksyon la ke nap bati Yon store avw de A a Z. Si ke ou pa ta renmen, m ta konseye w pou toujou gade l, men si an ka ou ta renmen yon moun bati yon store pou ou, pa enkyete w, le fè ke ou vin nan kou an nou pran swen tout bagay pou ou. Si ke ou ta renmen ke nou bati store a pou ou, map pale w de nou fè tou lè bagay pou ou, map ba w des egzanp de store ke ansanm de moun nan ekip lan ke bati pa egzanp store sa ki se store pam. Nou kapab bati sa pou ou jan ke w wè a. W ap wè tout ansanm de bagay sa a, nou ka mete tout pwodui sou li, dizay li, fè sa ke nou vle pou ou, menm logo an eksetera. E si w vle ankò, w kapab wè la pa egzanp la, ou kapab seleksyone lang ke moun nan ye, eksetera. Pa egzanp sa la, ou wè ke nou dizay logo an pou moun sa. Epi si nan ale tou nou ke w bezwen yon bagay konsa ki pi senp ke ou vle, nou kapab bati istwa a pou ou men w ap senpleman bezwen Ale sou lyen sa a. Pa egzanp, lyen ke sa a w ap kapab wè sa, n ap fè tout bagay pou ou nèt, n ap konfigire tou lè bagay nèt ke w sipoze genyen nan sto a, men nou gen diferan plan. Ok, pa enkyete w nou gen yon discount ke lefèke w se yon etidyan nan kou an, pa enkyete w, w ap kapab jwenn 50 pousan off de nenpòt pri ke nou menm ou bezwen la. Pa egzanp, si w ke w bezwen plan basic lan, w ap jwenn 50 pousan off, si w bezwen plan standard, 50 pousan off, si w bezwen plan sa, 50 pousan off lefèke Ou son etidyan nan kou an nou asepte kat de kredi paypal men senpleman kod sa wap paret la wap pran kod sa jan ke li an dropshipping masterclass 50 menm lè ke yon lòt moun ta itilizel le fè ke son etidyan nou pap onore sa fòk ou son etidyan nan kou an poun sur e sèten nou ka baw sèvis sa wap paret la kote wap make have a coupon Ou klike sou sa, ou mete l, epi lè w mete l lan monchè w ap kapab jwenn, w ap kapab gade pou wè la, w ap wè ke ou jwenn discount lan la, si w mete l sou sa w ap jwenn discount lan 250 dola ke l ap fè l pou ou le fè ke ou se yon etidyan nan kou an. Lòt bagay ke nou ofri tou ki enteresan, si ke ou menm ki la ou ta gen yon kont Shopify kote ke ou pral peye 29 dola chak mwa e ou konnen ke ou ka gen 2 mwa ke ou pa lanse biznis lan, sa vle di nan 2 mwa la Ou ta peye Shopify, sa vle di pou ta peye Shopify la nan 2 mwa, a 29 dola, 29 dola miltipliye pa 2, sa ka ba w 58 dola avèk domèn nan, plis domèn nan, sa ba w, sa ba w 72 dola, si w ta mete yon lòt mwa ankò, sa ba w yon sèten de 101 dola, eksetera. Ebyen nou menm, sa ke nou kapab fè pou ou, si w peye nou yon sèten de 59 dola, men li, si m chwazi sèvis lan la, 59 dola, sa ke nou menm nou ba w, nou ba w yon kont Shopify. Nou pa ba w yon store non, nou ba w yon kont Shopify kote ke Ou pap bezwen peye 29 dola ou ka fè 2 zan, 3 zan, 5 an ou pa bezwen peye 29 dola jiskaske ou menm ou prè pou lanse store a, men sa ki enpòtan nan plan sa ke nou fè pou ou, nou tou achte domèn nan pou ou. Sa vle di 14 dola ke ou ta pral peye an, ou pa menm bezwen peye l, nap tou fè sa pou ou, nap tou bò li l, epi ou menm lè ke ou prè pou lanse store a, lè ke ou menm ou prè pou lanse store a oswa konfige peman ebyen nou menm nou voye store an ba ou epi ou menm wap fè tout sa ke ou menm ou vle fè wap pran plan shopify lan wap fè tout lè bagay si ou vle kontakte nou nou gon pakèt lòt sèvis ke nou ofri ankò apa kote nou baw logo etc kontakte nou nenpòt sa ke ou bezwen fè a nou gon sèvis ki disponib pou li poun kapab sur et certain ke ou gen pati sa avèw. Bon twòp pale anpil ann ale paske lè ke ou ap gade leson sa store sa li menm li kapab totalman chanje parapò ansanm avèk jan ke li menm li ye la. Sa ke nou pral fè la, nou pral kòmanse defini bisyon, misyon biznis nou an. Sa vle di la nou pral kòmanse defini misyon biznis nou an e nou pral mete pwodui sou li. Paske la nou vle pou moun yo kòmanse wè pwodui sou site w an la eksetera. Kòman ke nou pral fè sa? Ebyen men jan ke nou pral fè sa, nou pral ale nan kont Shopify lan. Pa bliye se la ke nou pral jere store an, se la k backend nou. Nou pral ale nan pati kote make pwodui an, ok. Nou pral ale nan pati kote make pwodui an epi lè m rive nan pwodui an, me tout pwodui ke mwen menm mwen te enpòte itilize excel sheet mwen an sa vle di se excel sheet sa nou te pran 5 pwodwi ou konprann se la ou pran yon total de 5 pwodwi la epi pwodwi sa ki soti nan epolo ke nou te moutre w kòman w kapab mete l sou stò an etc ok lè w rive la ou jwenn pwodwi sa mwen chè mwen menm fason ke pou kapab mete pwodwi sou stò an se fòk ou itilize yon ansanm de koleksyon lè w mete koleksyon sa vle di la. Si n ale sou store an, wè la sa se yon ansanm de koleksyon. Annik ou mete yon koleksyon epi nenpòt pwodui ki nan koleksyon an, monchè ap tou tonbe nan koleksyon sa. Sa m renmen ladan, si ou retire yon pwodui nan koleksyon an, l ap update otomatikman. Ou mete yon nouvo pwodui, monchè pwodui an ap update otomatikman ladan. Sa vle di meyè fason an se itilize koleksyon, konsa tou w kapab afiche yon grenn pwodui la Pou kapab ale, men sa ke nou pral fè kounye a la, nou pral mete yon koreksyon nan pati sa, pou n kòmanse wè pwodui nou yo, pou moun kapab di kèt monchè gen travay k ap fèt la. Se sa ke nou pral fè la, ok? Ansanm avèk defini misyon biznis nou an, ok? Bon, la mwen menm, mwen prale la, mwen prale nan pati wè k make pwodui an, m ale nan kote wè k make koleksyon an, la, lè mwen rive nan pati koleksyon la, gen tan gen yon koleksyon. Tout store ke ou kreye, tout kont Shopify ke ou kreye, yo ba w yon koleksyon pa defo, ok? Nou pral kreye yon nouvo koleksyon la. Epi nan nouvo koleksyon sa, pa bliye nan excel sheet nou an, nou te rele tout bagay sa yo, nou te kategorize yo pa sa k rele sport. N ap rele koleksyon sa jan ke nou menm nou te rele l nan, n ap rele l sport, epi n ap kite l konsa. Ka mete yon deskripsyon nan koleksyon an. Nan n ap seleksyone ou manual. Lòt pati ke w kapab fè tou, si w vle mete l otomatik, sa vle di si pwodui an gen yon ansanm de tag, oswa si pwodui an gen yon ansanm de pwa, Tit, an gwo ansanm de metel epi ou kapab mete depi Shopify ke wè ansanm de pwodwi sa yo lap tou mete yo otomatikman nan koleksyon sa nou pa bezwen sa nap mete yo manyèl paske store ke nap gen an son store jeneral men si ke ou gen yon gwo store ou ka toujou itilize yonn nan fason sa yo pou kapab fè Shopify metel pou ou nan tèl koleksyon otomatik sa pral depan de tit de tit pwodwi an de tag pwodwi an etc bon nap mete nap seleksyone manyèl epi nap klike. an save sa vle di la nap sovgade l epi lè nou sovgade l la se koleksyon an nou kreye ki rele spa ok nou poko mete pwodwi ladan l si wap gade la sim tounen nan koleksyon la ankò wap wè ke la monchè mwen gen 2 koleksyon yonn ki rele home epi sa nou kreye nan la ki rele spa m pral parèt la map klike sou spa a ou konprann map klike sou li lèm ale la se la ke map ka mete map ka chèche pwodwi ke mwen menm mwen vle an si w vle ou ka senpleman chèche pwodwi anba non Ou konprann la mwen senpleman tape mo S mwen jwenn tout pwodwi ki gen S la. Monchè map retire sa map senpleman seleksyone pwodwi kem bezwen map seleksyone sa map seleksyone sa map seleksyone sa ou seleksyone tout pwodwi ke ou menm ou bezwen genyen nan koleksyon an epi mwen klike ajoute mwen klike add epi la wap kapab gade pou wè la wap wè ke monchè ou gen yon ansanm de pwodwi la nan koleksyon sa la bon lè w parèt nan koleksyon sa la Lè w fini nan koleksyon sa la, nou prale nan Sales Funnel lan, nou pral klike sou Online, lè nou klike sou Online lan, epi la nou pral klike sou Kostomize, sou Customize, pa bliye nenpòt lè ou bezwen kostomize store lan se la pou toujou ale nan Customize lan pou rive nan pati sa pou kapab kostomize store a nan fason ke ou menm ou bezwen l. Bon lè w rive nan pati sa nou pral chèche nou pral anba nèt nan kote ou te wè koleksyon. Nou pral cheke poun wè kiyès nan tout bagay sa yo ki ki evalye avèk sa yo. Premye fason ke m cheke, mwen toujou ale mwen toujou klike sou ti bagay ble an, si ke se sa ke l te ye l ap disparèt, si l pat sa w ap kapab wè l ok. Banm li k parèt la, sa vle di l pat sa, m ap tounen sou sa ankò, m ap klike jiskaske la ou wè la si m de sa be sè, si m klike sou sa li disparèt, epi si m klike sou li, li tounen. Sa vle di sa la se li menm ki koleksyon an. Epi lòt mwa w ap wè sa tou, w ap wè l make mo koleksyon an. Ou kapab moute sou li trè fasel. Nap kapa, nap klike sou sa, epi lè nou klike sou sa, nap annik seleksyone, an wè li, seleksyon, select collection, epi map klike sou li la, tout koleksyon ke w genyen, menm lè w te gen 10, 15, yo tout parèt, nap senpleman seleksyone sa, epi men li, men pwodwi yo kòmanse liste sou store la, pwodwi yo kòmanse afiche sou store la, monchè bon bagay nèt. Epi nap senpleman klike select epi nap sovgade l epi la si nou pa anrèt sou store nou an la pa egzanp store an dirèk sharpenish dot com nou refresh li epi la si n al anba a la wap wè ke monchè nou kòmanse gen pwodwi sou store la. Lòt bagay ke mwen ta renmen pataje avè nou ki enteresan an fason ke ou gen pwodwi an nan koleksyon an si w ta renmen an reorder yo sa vle di ou ta renmen mete yo ou ta renmen yonn parèt avan lòt fason ke ou kapab fè sa ou kapab ale la Nan Selectronic Sort lan, ou kapab klike de A a Z, sa vle di wa li nan Alphabet Order, oswa w klike sa la. Wap klike sa la, si w vle mete yo pa sa ki gen pri ki pi wo an, klike sou Highest Price, epi la wap wè ke yo reranje, epi la si n al ankò nou refresh paj lan, monchè wap wè sa la vin soti pwodwi kap vann pi chè sou store a, epi sa la se pwodwi ki vann mwens chè, mwens chè, mwens chè, Eksetera eksetera Sa vle di la ou menm pran tan w pou w jwe ansanm avèk yonn nan bagay sa yo eksetera pou ou menm kapab vrèman konnen kisa ke ou menm ou pral jwe ansanm avè l lan pou w ranje pwodui yo jan ke ou menm ou vle ranje yo. Bon la nou gen kèk bagay nou gen kèk bagay la nou kòmanse wè pwodui sou stò a men gen kèk bagay ke nou pa p bezwen pa egzanp nou pa bezwen pati sa ou konprann 3 a 5 pati sa yo nou pa bezwen pati sa yo nou pral retire yo Nou prale nan customize lan an la sa di sa nou pral fè la nou pral tounen wè nan nou te nan feature collection lan nou pral tounen la epi nou pral chèche kote ke nou wè pati sa pa egzanp pati sa la an ki pati ke li la senyè genlè ke li resanm ke monchè pati ki apre pwodwi an il resanm ke se sa se sa epi wap wè yon ti desen tou ki moutre w kisa ke w ye nap klike sou li epi nou prale jis anba nèt lan nan pati ki make remove section epi nap remove sa kounya la nap sovgade sa epi sa w tande a la monchè Si nou refresh pati sa la wap kapab gade pou wè pati sa li menm li retire nou pa wè pati san ankò la. Bon la paj lan kòmanse sanble la senpleman sak rete la se misyon biznis lan avèk yon foto ke nou bezwen mete la an yon fason pou moun yo kapab wè de kisa ke nou ye. Bon sa ke nou menm nou pral fè nou pral itilize yon platfòm ki rele Unsplash ki se nenpòt foto ke w bezwen gratis ti cheri atravè le mond antye, se sak fè monchè se pa de bagay ke nou ba w nan kou sa la, son kou tèt chaje ke ou menm ou kapab jwenn. Nou pral itilize shopping, sa vle di pay nou an son bagay ki la pou moun kap achte nan liy, se sak fè nou rele l chaponis. Bon, map annik parèt la, foto sa vrèman atiran, map klike sou sa pou m download li, lè w klike sou sa ou download foto. foto sa mwen download foto sa an map gade petèt ankò sim wè lòt lòt foto kem ta renmen kem renmen pi byen ke sa an ou konprann an kem renmen pi byen ke sa map gade bon nan nou pral avèk sa nou pral avèk sa nou pral parèt sou ston ankò nan pati customize lan nap parèt sou sa kote ke nou te gen pati sa ankò yn fwa si ke son dènye fwa ke nap montre w kote pou ale paske la ou ta sipoze kòmanse abitye ansanm avèk shopify pou konnen ki kote pou ale se la ke ou ale nan theme nan epi ou klike sou customize epi monchè wap tonbe sou pati sa la ok W ap tonbe sou pati sa la. Sa ke nou pral fè la, nou pral chèche imaj sa, men imaj sa, men la ke li, imaj n ap wè sa se imaj lan, n ap wè ti logo an tou, e si n bezwen konfime, nou ka klike sa, li ta sipoze kache, si n klike sou li ankò, li ta sipoze tounen. Sa la, nou konfime ke se pati sa ki imaj lan. Lòt bagay ke m ta renmen di, ou ka move yo, pa egzanp, si w bezwen, si w bezwen pwodui an parèt avan, epi answit ou bezwen tèks lan parèt apwè ou ka toujou fè sa mwen menm map map kite misyon an parèt avan sa vle di m ta renmen sa parèt avan epi answit apwè mwen moute pwodwi an se sa ke mwen fè la mwen parèt la mwen klike sou select image lòt bagay ke m ta renmen mansyone si w bezwen pran foto an dirèkteman nan shopify ou ka klike sa la tou Ou senpleman parèt la, nèg yo baw yon pakèt imaj gratis tou chan kew pa bezwen peye anyen, ou ka wè la yon pakèt imaj etc. Men sa ke nou te pran li pi resan, li pi nòmal, nou pral parèt klike sou library an la, nap klike sou upload, epi nou pral upload foto sa ke nou gen la ki se foto sa, epi la men jan kel parèt sou store a, nap seleksyonel, epi la nou gen pati sa la ok. Bon pou nou menm kapab nap parèt sou tèks lan la, nap retire tèks lan nou pral di monchè Sa la nap bezwen make, wè kote map fè chanjman la nan pati tèt lan, map di sa map make our mission, sa vle di misyon nou. Mwen menm mwen te deja ekri yon misyon ki gen preske menm bagay ansanm avèk slogan an ki se Chaponis, yep that's it ou konprann? Epi mwen pral annik seleksyone sou sa la, map annik parèt sou sa la, mwen klike, mwen di bon misyon nou our mission is to provide you with products that you didn't know you needed, we shoppers who love to shop, so that makes us Chaponis, yep that's it. Bon sa se misyon nou. Bon lèm klike sou pati sa map sovgade misyon nou. Epi si n ale sou store a la, sou store direct la pa egzanp Chaponist dot com, si nou refresh li la nap kapab gade pou nou wè kòman bagay yo ye la. An men li kòmanse nou gen store a la ki konsa epi nou pa wè nou wè misyon store an. Nou wè yon dam kap shopping ou konprann. Nou wè dam sa kap shopping la tèt chaje. Nou wè pwodwi epi moun yo monchè kòmanse kapab wè pwodwi la. Epi pati sa monchè nou pap vrèman bezwen pati sa ni pati sa. Nou pral retire. Menm pati sa nou pap retirel. Sa vle di la, il resanb ke mon chè, an ap senpleman fini ansanm avèk tout pati sa, nou prale ankò la, nou pral annik parèt nan kote nou tap bay lan, nou pral anba, epi nou prale nan pati kote ki pati ke nou pa bezwen la, nou pa bezwen pati sa, nap retirel, nap klike sou pati sa la, epi nap retire pati sa ke nou pa bezwen ankò yon fwa ou menm si ou te deja gen store deja ou kapab fè sa ke ou vle nou pa bezwen pati sa tou nap retirel si ou gen testimonial sa vle di si ou gen moun ki kite bagay pou nou pa gen an nap retire pati sa epi nan nap retire galri an tou nap retire galri an la tou ou konprann petèt pi devan nou te ka vin avèk lòt bagay sa pral depan de jan ke nou menm nou wè store an pou mwen menm map kite la trè senp Li pa konplike, nou kite ba yo trè senp la pou kliyan kapab vrèman jwenn pwodwi ke li menm ap chèche a. Men pi devan pa bliye son store jeneral, sa vle di nou ka gen plis pwodwi, sa pral depan de lè ke ou menm ou ale sou sit sa pa rapò avèk lè ke nou kreye l lan, ou ka wè son totalman lòt bagay ke li ke nou menm nou pral itilize. Sa vle di nou klike sou chaponis la, epi sa w tande a la ou menm wap kapab parèt, wap kapab wè ke monchè chapone san la bagay malè nèt li trè senp nou gen pwodwi yo la nou moutre misyon nou pou moun nan kapab annik arèt gentan wè kisa ke nou menm nou fè.